Anus ball. Tankou map gade janm diw lan ti koze avèk lynn ki fin fon e se bagay pou pa janm fè e m panse la fò fò lynn moun santi bon fò lynn repanse bagay yo lè w se lè w se medya. lò se medya. Tag linn pou mwen anba ti kote Tag ti koze linn pou mwen anba sa m pral di an la Lò se medya, ou di tèt ou ou di tèt ou ke w ap bay enfòmasyon, w ap denonse enben gen gen de fò gen de bagay ou pa monte sou yo konsa. Paske m ap gade linn li fè 10 minit l ap pale l ap di konsa ke Eske son moun vit abite vilaj de Dye ou se bandi pou sa? Ban m di yon ti pawòl. Pa gen, gon seri de zòn pa gen moun ki ret nan yo ki inosan. Moun ki ino, yo pa inosan. Nenpòt moun ki inosan, yo kite zòn nan.

M son moun son bèl dam e son bèl dam e pa gen anpil fanm ki pran pozisyon sa e m respekte travay lap fè a men li menm li gon travay e gon bagay pou l pa antre ladann sa vle di toujou bat pou ou menm paske jan w fè lala ou vin montre ke w pa ou menm e jan w fè lala ou vin ou montre ke wap fè l. pou fon gwoup moun plezi e ke men lè majorite a di non epi w oblije vin admèt lè w se lè w se bon lè w se lè w se medya k ap pataje enfòmasyon youn nan bagay pou w toujou fè se pa bay enfòmasyon ke w pa konnen bon la li pa yon enfòmasyon e men se pa di Pa bay do epi pou vin chanje lide. E se sak fè tankou yon nèg tankou Guy Wewe, Guy Wewe, nap wè misye gon gon bagay li pèdi. Paske li toujou nan yon lojik mande padon. Paske awogans li, paske l awogan, e li konprann pou l pale nenpòt jan, li konprann Guy Wewe se se li k tout bagay la. Epi lè yo kouri dè do l, epi li vin mande padon. Lè konsa moun pa pran w serye ankò. E se sak fè wap wè Guy Wewe Guy Wewe son nèg pou kont pal lap fè nenpòt de twa mil moun lè lap fè emisyon donk men la kounye a se diferan pou Guy Wewe pou Guy Wewe fè mil moun de mil moun fòl gon atis ki trè enfliyan men se sa moun yo se sa moun yo yo fatige avèk Guy Wewe e ti koze avèk li m vlel pran e sa tou paske Fin di ke jan ou fin di ke nan video jan polis yo alò ki ki sak fè mwen map mwen ti koze avèk li mwen son son fanm son bèl fanm ki trè entèlijan entèlijant byen antandi men kijan fè kòm si lè wap gade video a ou pat gentan wè son bandi konnya la wap di ke depi ou fin metrize yon bandi ou pa sesi ou pa sela ba ou paka touyel ou se pa paske lap viv vilaj de dye poul se bon moun bon Ke m mande Bondye franchman, ou panse gon moun, gen moun serye kap rete vilaj de Dye? Ou panse gen moun serye kap rete Bèlè? Lè w pran moun nan zòn sa yo, lè w pran moun Matisan, lè w pran moun vilaj de Dye, lè w pran moun ki kote Tibwa, lè w pran moun, m pa konnen zòn yo byen non, lè w pran moun nan zòn sa yo, menm lè l pa gen zam nan men l,

Live li met katouch sou do pye li. Donk wap vin di konsa ke tout moun ki rete vilaj de Dye pa oblije bandi. Yo tout se bandi. Yo chak gen nivo pa yo. E moun serye, bon moun serye pa pap janm ret nan zòn sa yo. Li te mèt pa konn kote l prale l pap rete. Donk lè w pran moun ki. Tande! Lè w pran moun ki sot kote sa yo, se bandi ki ba yo manje, se bandi yo ki ki. Depi lapolis ap ba yo manje sa k pase. Ou ta mèt wè ti granmoun nan la depi w wè l rete. Ewi al fèl konfyans. Depil wè lapolis ap vin anba epi epi li menm ou menm ou lapolis ou wè son ti granmoun epi ou pa okipel gade li kouri pi vit pasw dayèl konn zòn nan pasw lal pran wout dekoupe poul al di chèf gang yo men polis sou yo e se sak fè nap wè gang yo toujou prepare pou nou epi yo toujou pran nou. Depi na depi nan vil nou yo pran nou ba yo gitan kont yo gitan okouran e moun nan zòn nan gitan mete yo okouran donk sa vle di pa gen moun ki abite nan zòn sa yo ki ki inosan pase ou menm ki se bon moun an verite ou te mèt pa konn kote ou prale ou pap ret nan zòn sa bon ki moun pezib ki pral rete konsi yon zòn tout tan gen tire kòmsi pou al wè pou pou sou.